Gen de moun ou pa prete lajan, manman ou ak bon zanmi ou, si ou pa vle pèdi. Humm, e pa manti non. Humm. Ay, ay, ay, m pèdi plizyè bon zanmi. Li ta chete a fèm kredi, k pa peye m, zen pete. M pèdi zanmi sa yo. Asi mwen m de pou dwe m, M pa menm moun nan ankò m mande anraje Depi w dwe m Dèle w te ban mwen pou peye m nan pase M ap rele w m pa ka jwenn w ap pase m nan rizib M pap menm moun nan ankò M pa wont di l M pap menm moun nan ankò Manman m menm menm menm menm te prete yon lajan nan men m Ti moun o Nou wè manman M sonje m bezwen al peye lekòl m gen kòb lekòl Ani Lè sa te gen peyi lòk bagay lekòl la pa ouvri atan. Manman m di prete m kòb la non bebin map gentan brase l. M di sèlman prete w li wap gentan brase l. A ou mèt banm kòb la pitit. M di w map gentan brase l map gentan brase l. Ok. Wap banm an la lekòl. A pitit banm kòb la. Lonje lajan bay madanm nan m prete l li. Mezanmi nou pa mande m konsèy. Li pran lajan l, li brase lajan l, rense lajan l, vire lajan l, tounen lajan l, lajan fè pitit, lajan fè grann, li fè gran papa l, fè gran tonton l, fè tout kalite ras. Lekòl fè sa l ouvè pritip. M kòmanse raple l. Manman pa bliye non, m pral bezwen kòb la m peye lekòl la. Wi e m ap ba ou l, m ap ba ou l. Tan ap pase. Manman apa w pa ban m, egzamen pral rive tèl dat wi manman, fò w ban m kòb la pou m peye lekòl la, m pa vle yo voye pitit mwen tounen pou kòb lekòl, ou konnen m bagay sa yo m pa annafè avè yo, ban m lajan m pou m peye lekòl pitit mwen. Hee, bagay ka kòmanse mare. Hee, yo kòmanse ban m dan di. Manman, ki lè w ap ban m kòb la pou m peye lekòl la? Ou pa ka tann mwen bòk, m ap ba ou l, m ap ba ou l. Se prete m te prete l non, m ap ba ou l. Mezanmi! Dè fwa m mande kòb la, l pa fè yon van ban m santi. Dè fwa m mande manman, kòmsi pitit la pa pral lekòl? Li ban m tout kalite pawòl ki gen. Finalman, lè l resi ap ban m kòb la, li leve yon maten, li parèt devan m nan, mezanmi o, li parèt devan m nan, li konte kòb la, kòb la manke. Kòb la manke, lè sa m raple m, kòb la manke te pran 600 konbyen dola. 600 konbyen oubyen 300 konbyen, yon bagay konsa.

On moun ou bezwen, ou bezwen, ou bezwen gen la pè ou, pa prete moun sa yo kòb. Ba yo. Ba yo, touton ka ba yo, ba yo. Men al prete moun sa yo kòb, se ou ka pwèl. Ou ka pwèl. Li tou enmi a yo, li pouse kòb la nan men. Pande san li te pran kòb la nan men, ak dan griyen. Li kontan. Bon pitit, bon pitit. Oh, bon pitit. Li kontan. Men lè poul remèt mwen kòb la l pouse kòb la nan menm Manman m konnen wap wè video a wi Si m manti wa vin demanti Li pouse kòb la nan menm li fache l vire dol lale epi l tou enmi avèm fè konbyen tan enmi avèm Ohh sè Jiji m salye w Salut ou tande sè Jiji. Mezanmi ti moun bay manman nou lajan. Men pa prete manman nou lajan se zen ki pral gen l map remèt nou kòb la. Hum. Manman m gomad li di konsa. Jiska prezan Jiskaprezan kout sizo a m te pran nan mouda m nan jiskaprezan lap fè m mal. Ou konprann m di? Jiskaprezan m te pran sizo lè m tap fè w la jiskaprezan m ak kouti a jiskaprezan lap fè m mal. Jiskaprezan anyen nou pa itil mwen. Mezanmi sa m pran m pa gen bouch pou m pale mezanmi banm kite sijè sa.